Anpil atis ki vin trè popilè nan vi yo vin kwè ke yo gen yon pouvwa siperyè sou lòt moun. Panse sa fè yo santi yo tankou Bondye. E yo awogan e yo gen gwo ògèy. Selon anpil moun, atitid atis sa yo ki te kwè yo te pi gwo pase Bondye te fè Bondye montre grandè li ak pouvwa li, ak gwo konsekans pou moun nou pral wè a kontinyasyon. Non pam se Lily Haiti e byenveni sou chanèl mwen an. Map envitew abone chanèl sa e peze ti klòch la pouw pa rate yon nòv videyo map kontinye pote pou ou yo. An nou kòmanse. Nimewo 5, John Lennon, chantè popilè manb gwoup ki disparèt la The Beatles, te pale Bondye mal nan yon entèvyou. Nan entèvyou ke Steve Winand te fè pou yon pwogram televizyon, yo te poze l yon keksyon apreprè de popilarite E repons chantè popilè sa te ba l te plen ak vanite e awogans. Devan kesyon yo te poze l la, li te reponn ke levanjil te pral disparèt e ke l pa t ap diskite sou sa paske l te si de sa. Anplis, li te di ke Jezi se yon bon moun, men afè l yo te fasil e finalman li te di ke The Beatles te pi popilè pase Bondye. Entèvyou sa a te fèt nan ane 1966, e kòmantè sa a te pote konsekans pou li. Deklarasyon sa yo te mache atravè lemond e anpil moun te kòmanse rayi l e wile CD li yo. E Lee Nung te mouri ane apre. Levanjil yo te asosye lanmò li ak entèvyou sa, e yo kwè ke lanmò li sete vanjans Dye paske li te kwè li siperyè a li menm. Sa ki pi rete nan memwa nou sèke li deklare li siperyè a Bondye e lavi l te fini trè mal. Nimewo 4, Christine Hurwitz. Jamayiken sa a se te yon jounalis e animatris, defansè mizik rege. Dam sa a, diran yon entèvyou, te di kèk bagay ki te fè gwo enpak nan relijyon katolik la, paske pawòl li yo te sou Bib la. Li te di ke nan lavi li, li te wè anpil liv, men ke san dout Bib la se te liv ki pi mal ekri ke l wè nan vi l. E pawòl sa yo te ofanse katolik yo. Pou yo liv sa a Se pawòl Bondye. Pou anpil moun, jounalis la te objè jistis divin e l te pèdi lavi li nan yon fason trajik. Christine te rankontre gen ane 2006 kangannen nan machin li, nan chèz dèyè yo e kò l te boule konplètman. E pou yo te idantifye l, se grasa bijou li te pote yo. Anpil moun te di ke sa se pou paske li te ofanse Bondye. Nimewo 3, Marilyn Monroe Atis ameriken sa, nan epòk li, yon moun trè popilè. Li te trè popilè, e yon fwa nan yon pwogram televizyon li te moutre ke li pat imil. E nan cho sa ki te prezante pa Milly Graham ki te fèl pase pou yon predikatè li te vizite li e li te dil ke Bondye voyel pou preche levanjil e li te tande tout sa predikatè a te dil men li te reponn li ak yon gwo awogans ke li pat nesesite Bondye predikatè a tap pale li a e ke pawòl li yo te pi wo pase pal la. E yon semèn aprè sa yo te rankontre Marilyn mouri nan pwòp apatman li. E sa te pase 5 out 1962, a katrè di maten, e pou jis kounye a yo poko pwouve ak presizyon kijan l fè mouri. Nimewo 2, Hugo Chavez. Li te prezidan Venezyela. Hugo te defye pouvwa divin nan nan 2 okazyon. E sa te pote grav konsekans, ni pou peyi li t ap dirije a e ni pou sante li. Prezidan sa a te moutre awogans li ak ògèy li nan aparizyon li devan jounal yo. Premye fwa li te defye pouvwa Bondye se te nan ane 1999. Li te di ke si latè te opoze l li t ap goumen avè l. E kiryeman, yon ti tan apre, Nan eta Vargas, fòs latè a te detri anpil kay e te touche anpil vi. Yon gwo lapli te dechene ki te pwovoke yon dezas natirèl. E nan ane 2010, defen prezidan an te di ke nan fon kè li, li modi Bondye, Izrayèl la. E anpil moun te pran pawòl sa yo trè mal, e yo te di ke Bondye te modi l ak yon kansè ki te pran an 2011. E ki tèmine lavi li an 2013. Nimewo 1, Thomas Andrews. Li te enjenyè e antreprenè an chaj konstri bato Titanic la. Mesye sa a te santi l fyè paske yo te chwazi l pou konstri bato. ki te pi gwo nan mond lan, lè li te fini l, li te santi l si tèlman fyè e si de li menm, ke avan bato a te fè premye vwayaj li, yon jounalis te entèvyou l, e l te poze l yon kesyon sou bato a. Li te di l si l te si ke Titanic lan te yon gwo bato fèm, e Thomas te reponn de yon fason trè awogan, ke menm Bondye pa t ap ka detri bato a. E nan premye vwayaj Titanic lan, li te frape ak yon iceberg, e e te okazyone ke bato a koule. Aksidan sa te pwovoke lavi anpil moun fini, nan yo enjenyè Thomas Andrews la, e 1500 moun te mouri. Siw te rive jiske la map diw merci pa bliye kòmante si w panse se Bondye ki te detwi lavi moun sa yo vre abòne chanèl la e peze ti klòch la pou w pa rate yonn nan video map kontinye pote pou w yo e al swiv mwen sou tout rezo sosyo ki se Instagram lilihaiti Facebook lilihaiti nap wè nan lòt video trè byento.